te gen anpil pwomès tou ki ta pral fèt. Eske pwomès yo, e m pa p pale de Gracia non, pou lòt pwomès ki ta fèt, eske moun ki te fè pwomès yo te kenbe mo yo? Ou pale de Klass?
Wè.
Joss, e Just gen pwomès ki respekte men gen pwomès tou ki pa respekte ok.
Didi analiz wap koupe lage. Gen moun tou se sou emosyon yo ye fòk nou diw sa.
Se emosyon ki te fè yo pale. Lè wap jwe
wi gen moun konsa se annapre ou konprann wi.
Map chache konprann m anvi w fè m konprann.
Se emosyon ki tap fè yo pale anpil.
Wè nou la nou la nou la ou mèt pale.
Map jwe la ou kontan ou apresye m apresa annapre ou di si le mwen nan fè w gade yon machin se sou emosyon w ye Ou pa gen non men ou just dim sa paske ou sou emosyon men an aprè lè lèm fin jwe tout bagay fini kot machin nan.
Men mon moto Men mon moto nèg yo pa ba ou men mon moto yo pa ba ou. Yo yo wè wè wè Lemoine men misye genyen misye gentan genyen tout bagay yo lakay li men misye gentan ka ka li moun. Men fò te fè eksperyans sa pou te gentan konprann ke e lè yon mizisyen ap jwe Gen anpil moun se avèk emosyon yo pale, se eksperyans sa ka pral fè w fè l.
Wi, wi, wi, wi, se sa.
Ok, ok.
Pa egzanp, yon chantè k ap chante, gen moun nan foul la k ap rele, gen moun nan foul la k ap kriye. Apre sa, yo parèt kot chantè a, yo di konsa, M ap fè w kado san mil dola ameriken. Apre sa, lè chantè a fin chante, tout bagay fini, Kot kob la? Li pa baw kob la vre? Li pa gen non. Mwen konprann li. Men pandan pandan prestasyon an pandan prestasyon an ti Lemoine mwen wè ke gen anpil moun ki tap mete lajan nan pòch ou tou gen gen moun ki tap mete lajan nan pòch ou eske eske lèw rive la kounya la ou di bon e ou pral kontwole pòch la kòman sa te ye? Ou te jwenn 50 mil goud?
Just ah bon ban m reponn yo sa e pa mwen m ki te kontwole kòb la tou. Ah bon. Oh se pa pa w.
Ok ok ahh aprè tout pwomès sa yo ou gen de moun ki onore l konsa tou gen de moun ki pa onore l men gen moun ki te pale tou yo ta pral ede w nan kesyon lekòl ou eske gen moun ki te fè sa vre?
Wi efektivman vre sa te egri. E yo ankr yo te ankadre w nan nan lekòl ou. Eske se ane a yo te peye ou di mwens se jiskaske w rive nan klas tèminal? Paske m te tande pawòl konsa tou gen moun ki te di yo ta pral akonpanye w jiskaske w rive nan tèm nan klas tèminal. Se vre?
Bon pou sa bon ki jan m te ka reponn kesyon sa? Men se m ap pale konsa men sèl sa m ka di Ane lekòl Ane lekòl sa a li peye nèt ok men m pa konn pou lòt ane Li byen pale Ok ok ok just pou ok. la a se tout wi. Nou sòti nan kad pwomès ou viral sou entènèt Akote de Gracia èske te gen gitaris ki te kontakte w ki gade talan lakay ou ki di men kisa w ka fè men ki konsèy ou te ba w? Ki konsèy yo te ba ou? Wi!
Wi! Bon, m te jwenn yon pakèt gitaris ki te rele m, ki te di m, yo te ban m bon konsèy e yo te felisite m tou antanke yon ti jèn e k ap fè travay sa. Yo te apresye m epi yo te tou pwofite ban m kèk ti konsèy, eksetera. Eske w gen yon gitaris tankou Kenel Antoine au Cap Haïtien ki te kontakte w? Kenel Antoine Septentrional.
Gen yon ti pwoblèm sinyal. Wè yon ti pwoblèm sinyal. Medam mesye n ka pa konprann sa si misye an Ayiti se sou zoom nou ye. Gen yon ti pwoblèm sinyal la on nou pral pran yon ti poz mizika nap tounen nan mizik.